Bonjou, bonswa, bon aprè midi a tout moun kap gade e tande video sa, sa depan de ki kote ke wap viv, e non pam se frè Teodò. E nan video sa map voye yon mesaj ba tout ayisyen kap viv partou dan le mond, espesyalman ayisyen kap viv an Repiblik Dominikèn ak ayisyen kap viv sou fwontyè Meksik avèk Lèzetazini. Pa deplase paske m ap retounen nan yon ti moman. Bonjou, bonswa, bon aprèmidi a tout moun k ap gade e tande videyo sa a. Sa depan de ki kote ke wap viv e non pam se Theodore. E map profite okazyon sa poum di mèsi a chak grenn moun ki gentan abòne ak chanèl mwen an e map di w pa neglije pataje videyo a lòt moun e lèse yon kòmantè anba videyo m yo e klike sou bouton like la paske se konsa YouTube kapab fè pwomosyon chanèl mwen an. E m ap di w tou san ou menm chanèl mwen an pa t ap ye kote li ye jodi a. Sa vle di ke m ap di w mèsi, mèsi, mèsi anpil. Ke Bondye beni w. N a wè ankò nan yon lòt videyo. bye bye. Bonjou bonswa ke lapè e la gras de Dye kapab jayi sou tout moun kap gade e tande video sa nan video sa mpral pale spesyalman avèk tout ayisyen kap viv sou fwontyè medsik avèk lèzetazini e ayisyen kap viv an repiblik dominikèn map diw pa sispann chèche lavi paske Bondye pap kite w peri paske la bib fè nou konnen nan matye chapit 7 vèsè 7 frape pòt kay Bondye Bondye ap ouvè pou ou chèche Bondye wap jwenn Bondye E mande Bondye e Bondye ap ba ou sa ke ou vle a. Ou menm kap viv an Repiblik Dominiken, ou menm ki sou fwontyè Meksik avèk Lèzetazini, mesaj sa se pou ou. Ou menm Ayisyen kap viv o Brezil, Chili, ke lavi a pa bon pou ou, mesaj sa se pou ou. Dezyèm vèsè ke m gen pou ou se nan Ebre chapit 13 vèsè 5 ki di, Bondye pa p janm abandone pitit li pou lavi. Ou menm k ap viv an Repiblik Dominikèn, ou menm k ap viv sou fwonstyè Meksik avèk Lèzetazini, ou menm k ap viv Brezil, Chili, Lafrans, Lèzetazini, Lekanada, patou nan mond lan. Pa dekouraje paske Bondye pa janm lèse ou abandone pitit li pou lavi. Se yon ti bout tan. Sa ke ou ap chache a, ensiste kontinye chache li paske wap jwenn li. E twazyèm vèsè ke m gen pou ou se nan Filipyen chapit 4 vèsè 13 ki di w konsa ke ou kapab fè tout sa ke w ap fè le fè ke Bondye li menm li apiye w, le fè ke Bondye fòtifye w, le fè ke Bondye apwouve demand ou a. Ou menm kap chache lavi, chèche lavi nan fason ke Bondye mande'l la. Aplike Matye 7 vèsè 7, frape pòt kay Bondye, mande Bondye sa ke w bezwen an e chèche Bondye kote li ye a wap jwenn li. Paske m te di w okòmansman an, Bondye pa sèlman an Ayiti, Bondye an Repiblik Dominikèn, Bondye l ap viv sou fwontyè Meksik avèk Lèzetazini, Bondye ap viv Chili, Bondye ap viv tou o Brezil, Bondye ap viv tou nan peyi Lèzetazini, Bondye ap viv tou nan peyi Kanada. Ki keseswa kote nan peyi ke wap viv la, chache wap chache lavi, chache lavi pou kapab jwenn benediksyon nan men Bondye. Ebyen alò frè m ak sè m yo, katriyèm vèsè ke m gen pou ou se nan Kolosyen chapit 3 vèsè 23 ki di chache lavi nan fè sa ki byen paske lavi ke wap chache a se pou ou se pa pou lèzòm men se pou tèt pa ou sa vle di ke ou sipoze chache lavi nan fè sa ki byen ou fi ou sipoze mande Bondye poul kapab gidew poul kapab dirijew pou wa pou ale nan yon peyi ki kapab pran edew chache lavi nan fason ke ou vlel la men se nan pa fason ke lèzòm Li menm pral fòse w pou w fè l la. Kòm mwen te di w nan Matye 7, vèsè 7, e, Frape pòt Bondye, e, mande Bondye sa ke w bezwen an, e, chèche Bondye, w ap jwenn li, paske Bondye toupatou. Men avan tou, ou pa dwe abandone. Ou pa dwe sispann. Ou pa dwe dekouraje. Il faut que ou insiste. Il faut que ou continuer vers l'avant. Nan chèche lavi, e bagay yo pap fasil. Gen nan peyi ke, gen nan kèk peyi ke ou ye aktyèlman kounya la, bagay yo ap vrèman difisil. Men pa sispann. Pa dekouraje. Peyi ke ou konnen ke Bond, se la ke Bondye vle ou ye pou viv la, wap rive la. Men il faut que

Ke se swa ou blan, ke se swa ou nwa, ke se swa ou se ou se chinwa, ke se swa ou se espanyòl, Bondye renmen nou tout. Ebyen se mesaj sa a ke m te gen pou ou e m ap di ou ke lapè e lagras de Dye kapab jayi sou ou e pa bliye, pa bliye, pa sispann chache lavi. Paske lavi p ap fini. Lavi toujou la, lavi ap kontinye. Se ou menm ki pou ensiste. Se ou menm ki pou ou pa dekouraje. Se ou menm ki pou kontinye vè lavan. Ou menm k ap viv an Repiblik Dominikèn, ou menm k ap viv an sou fwontyè Meksik avèk Lèzetazini, ou menm k ap viv an Chili, ou menm k ap viv an Brezil, pa dekouraje! Kontinye chache lavi wap jwenn lavi e ke Bondye beni w na wè ankò a la prochèn e se te frère Theodore ki tap pale avè w merci au revoir a la prochèn.